pitit mwen yo lap pede kwazem la yo pa kapab okipe pitit yo konsa lè w vin rete nan yon zòn ou menm wap okipe pitit ou yo toujou tout sa w fè yo bezwen fè l m achte ti barèt sa yo m mete nan tèt pitit mwen an l achte menm koulè ti barèt la tou li mete nan tèt pa l la tout sa m fè wi. Li menm li fèl pou pitit pal la e rayil rayil antouka pitit mwen wè nou vin rete nan zòn nan m pa baw zanmi m pa vle w jwe avèk okenn timoun ki pa nan nivo w ki pa nan ran w pa jwe a timoun sal ou tande se pou tèt sa map baw tout sa w gen bezwen pou pa nan jwe avèk timoun ki sal timoun sa yo wè tankou pitit ou wè pitit pitit li a pigon chanm jwe avèl lejou m ta jwenn nou wap jwe ansanm avèl map kale w ou tande.

Ey Koko Pa voye pitit mwen Pa voye pitit mwen Oh oh Ey M pa di w m pa vle w jwe avèk timoun sal sa yo Hein Yon ti gason sal konsa Yon ti gason san paran konsa E nan lari l ye Ti kokorat li ye Kounye a w vin chita Ou vin ap jwe ansanm avè l Nan kwa se lakay m te kite w Hein M pa di w m pa vle w jwe ak timoun sal sa yo Mezanmi gade Gade pitit la Li vin jwe avèk

Li ki tap fè derespektan sa lap jwenn ansanm avèl. Fi a pran pòz li mennen ak kokorat li, arivis pitit lan li pat espere sil ta jwenn yon pitit. Hum. Lap jwenn ansanm avèm, e lap jwenn ansanm avèm, e lap peyem sa trè chè pou derespektan sa li sot fè a la. Lap jwenn ansanm avèm. Sèlman kwè sa m ta fè m ta dechirel.

Saw pèdi nan pitit sa te la. Te kwè se levanjil mwen ye mezanmi menm nan sa te la. Sa te la ap manje w. Hein Moun nan pitit sa te la. Sa te la son limena l ye wi. Son gran fanm sa te la ye. Ou pa wè sak nan pyem kounya m vin sot travay kounya wap vin potem plent pou sa te la. Sa te la son limena l ye on gran fanm sa te la ye wi. Heyy e mele m mele. Mesi fèt la rive pitit mwen. M pa konn sa m pral mete sou ou. Fò m degaje m wi pou m fè w fre paske gon limena foulay ki vin rete sa nan zòn sa pitit. Ki pran pòz limena foulay li. Li t dwe konnen li ka bat mwen, mwen menm fòm genyen batay la wi cheri, m pa konn sou ki aplikasyon non m pral chache yon rad pou m mete sou ou, e fò w pi fre ke pitit li an, m pa konn nan ki aplikasyon non pitit mwen, ou pap ka genyen m vre non li menaj foulay sa. Ou tap tou konnen m nan zòn nan. Se kounya pou pita ta vin bat pita vin pale de menas li nan men. Wap pale ou sèl.
M pap pale mwen sèl non cheri map pale ou konnen fèt la rive. Bon limena foulay ki vin jwenn mwen avan zyè la. Ki dèf li detrese bò tèt mwen. Kòman sa. E sa map diskite la wi. Hum. Men na foulay sa fèk vin rete nan zòn nan dat m konnen m nan zòn nan la li soti li vin mete m deyò nan zòn nan la avan dèy vin nan zòn nan. Pigay ti dam wap pale m de ti dam wouj ki rete anlè a sa te la? Ah limena foulay la menm. Pitit pa bay tèt ou pwoblèm, pa bay tèt ou pwoblèm pou limena sa e konsa l ye wi. Humm Ebyen li dèpwi mete tout moun deyò nan zòn sa. E kisa l te gentan gen avè w la l dèpwi detrese bò tèt ou a? Map pase map pase Map pase kareman Li vini di w pitit li a son ti boul lò li ye kareman. Madanm sa panse son boul lò l genyen. Humm li dwe konnen son ti boul lò l genyen li pa vle timoun li an jwe avèk wadèvè timoun tout timoun se timoun sal li ye pou madanm li menna foulay sa. Madanm sa Ima timoun li pale pitit li jwe non. Humm ebyen lap jwenn.
Li panse son boul lòl genyen pale pitit li jwe a pyès timoun non. Lap jwenn lap rive yon kote lap jwenn avèk pitit li a. Pa bay tèt ou pwoblèm pou madanm sa se konsal ye ak tout moun wi. Ebyen li resi rive nan tobout li avèk pitit li a. Konsal li avèk tout moun.
Depi se sou mwen li rive lap jwenn avèk pitit li an tou. Pa bay tèt ou pwoblèm pou sa. Si se si ti madanm ou ap dim non ti madanm wouj ki gon tifi yon tikal yon vye tikal pi wou pase pitit sa. Se sa te la m kwèl rele.

Mwen gade sa m jwenn pou m ba ou.
Ti gason an soti pou l mete m nan pwoblèm mesye. Gadon koze mesye, ti gason an vin mete pou l mete, mete vin mete. Depi maten m gade eta l, li menm benyen l pa janm benyen depi maten. Ou pa menm gen papa menm, mwen menm ki pou bat dlo pou m fè bè. Epi kounya la menm ou nan pitit sa te la gran fanm limena, mwen m son malerèz. Flank odedan mwen ou pa menm gen papa menm. Depi maten ou pa ben. Mezanmi gade ti gason an soti poul metem nan pwoblèm bondye gade koze gade koze mwen mezanmi konsa te lap pa manje pate cho se pou lap bouyi eh eh gade koze m pral lapriyè m pral lapriyè jezi.

Jimmy, rive lakay la bòkò avan tou wi, bon m fon poze deyò a la genlè pa gen moun la. Kounye a m pa konn kotel fè la, m pa konn kotel fè. Epou jan l ap fè timoun sal yo wi, l al jwe la. Paske m vini la m pa tandel, li gen dwa ap dòmi tou. Bon m fon poze m la lè fini m ap antre. Bon, m sezi wi, avan yè pou m jwenn. Ti pitit mwen an ansanm avèk ti gason sal sa a anlè a la a. L ap jwe. M pale ti pitit la, mwen di l mwen pa vle l jwe avèk timoun sal sa yo. Se avèk timoun sal sa yo sèlman li vle jwe. M sezi wi.

Men, l ap jwenn avè m tou. Antouka, sa m pral fè la, m p ap antre non! M p ap antre. M ap tou desann kote dam nan anba a ki pwostitye a. M pral pale ansanm avèk li pou m wè si l pa gen yon ti esklizif pou mwen. M a gentan peye li.

Gade poukisa izin pa jwe avèm nan manti konsa pa jwe avèm kokin m gen rat nan sanm oh Bondye delivrem nan ou se bon.

Ah poukisa pou m ekri.
Bondye fè w ou wè kay lè fin wè pitit prince sa.
M pa pale avè w. Hee tèt chaje mesye. Bon limena do konn kay la se kay mwen liye mezanmi apa limena fistre pou kay la lap gade kay lap vire jel lap gadel se mele m mele hee do konn ti tèt kay la se kay mwen liye hee tèt chaje m pral lage lapriyè dèyèl paske li di pitit mwen sal. L anvi manje l pral lage lapriyè dèyè l. Patnè kòman w ye? M byen tou. Depi lòt jou an nou pa wè. Aa m te ye lekòl wi manman m pa vle pou m jwe a timoun. E konsa lòt dam la ye wi li pa vle m jwe a ti pitit li a. Yo di m moun sal yo di m moun

Epa sa. Jan ti gason sa ap mache tou sal. M kwè se pitit madanm sa k rete anlè a la ui. Paske yo sanble. Wi. Yo sanble wi. Paske ou kwè kay sa a eta kay madanm sa l ta ye? Non. M poko kwè. M poko kwè se kay madanm sa l ta ye. Men m kwè si kay sa se kay madanm nan l ta ye. konnen ti gason sa se retel rete avèk fi a e pa pitit li ye paske li pata ka nan eta sa pou lap mache tou sal konsa antouka m sezi.